tan. Peyi m lòk Peyi m lòk fè m chita m pa ka al lekòl Peyi lòk fè ti machann fresko Machann pate Machann fritay Machann je a fig Machann bwè Machann spageti Chofè kamyonèt Chofè bis Chofè taksi Ti mesye chann yo tout ap mal fonksyone Peyi lòk fè pwofesè pa ka al travay pou bay lakay ti lamanjay. Fristraksyon peyi lòk fè m pote kèk konsèy san fòs kote. Prezidan Jovenel, repons ou te bay Ti Jan an pa respekte nou. Kouran 24 sou 24 la pa respekte nou. Tout ki dola 50 lan toujou ap bay epi nou kanpe koze lekòl gratis la. Jodi a sou gouvènans ou an, sèl sa ki te kras respekte, se libète dekspresyon. Yo te to de pentad, yo te to de dinozò, e se menm libète sa wi ki fè ti Roro chita ap pale de gè sivil pou l ka kouri w. Jojo, Bay ti Roro yon diksyonè tande pou l ka konn ki sa yo rele yon gè sivil. Senatè Youri ak Lanbè, èske se paske yo di nou se animal politik ki fè nou vle konvèti peyi m kote nan tan lontan ki te pèl dè Zantiy tankou yon jungle pou fè pèp pase mati? Mesye li lè pou n chanje estrateji politik akayik sa ki pa janm pote fwi. Senatè Don Kato, atis pam, aktè pam, mwen renmen w anpil, mwen raple m nan I love you a nou, pè Demi rantre poze w kesyon, e, jèn gason, sa w fè a lè sa w pa al lekòl? Ou te di l ou fini lekòl, se nan dezyèm ane fakilte etnoloji ou ye. Imajine w si yo te bloke lekòl nan tan pa w la, An verite jodia ou pa tap yon djed ak kòl pou ta vin senatè epi pou madanm ou Anne ta majistra. Se vre revandikasyon yo jis, yo gen enpòtans, yo gen enpòtans vre wi, men pouki n pat fè l pandan vakans? Senatè Benoît ak Senatus, nou chanje koze salè minimòm nan, nou chanje koze zokiki a, se sa yo wi ki te mete nou nan palman, nou pat bezwen menm fè kanpay. Jodi a mwen sezi wè. Menm azèk kazèk nou pap ka ye. Tèlman nou pa regle anyen k serye. Chonje byen ke yon pèp la pa gen gòm. BIC, Jan Jan Roosevelt, Bello, Blezong, onè respè pou nou mesye. An pasan Blezong, nèg yo te fwa repons ak lèt konsyans ou an? Polisye. Anpil nan nou antre nan lapolis nan lide pou n fè tèt nou jistis, detan nou bliye deviz nou ki se pwoteje e sèvi lavi e byen chak sitwayen san patipri. Izolan, kontinye fè zèv tande pou zèv yo di w fè. Jodi a si ta gwan eleksyon se pa kenpòt nèg ki fè syans politik non k ap ka bat ou. Se nan sans sa, wi ti Simòn te kase dyòl Madan Maniga nan deba. Oyè oyè, Izo, ti machann tenis sandal la pap janm li yo. Tony Mix, jenès la renmen w, li vle w, plis ke sizan ap mennen. Ou ka fè l retire potalon an sou tèt bouda l wi, pou mete l nan senti l kòmsadwa. Doktè, ou gen pou misyon pran swen sante ak lavi tout moun ki tou rich ki tou pòv. Pa yon doktè chalatan, mechan, malgre ki konnen malad la mouri, k ap refere paran pwòp famasi pa yo pou achte medikaman byen chè, byen chè wi, pou granmesi. Sa se mechanste l ye wi mezanmi. Si nou pa bay pitit sè a ta chans pou l vin doktè, si nan plas yon diksyonè nou ba l pito yon revòlvè, ki sa nou te vle l fè? Kote l deja onzè li poko ka pran yon ti plan agbè. Pouki nou alo lapolis lè yo kenbe pitit yon gran plantè, yo rele l kidnapè. Men lè se pitit malerèz, pitit sòyèt, Yo rele l chimè, vòlè, kadejakè. Pitit sòyèt yo bay revolvè. Pouki nou pa chanje chimè a an bon revolisyonè? Pou n dechouke tout sitirè malfektè ak palmantè. Timoun nan ap fè dezyèm ane fondamantal, li nan koze a jounen. Retire sètifika ak reto ofisyèl. Se sa k fè nou gen tout bèbè sa yo wi kòm palmantè, minis, direktè lekòl, nou mechan anpil. Mèsi.